Hello la team kijan nou ye mwen kontan antre lakay nou avèk yon lòt video tout avan m kòmanse map di mèsi ak tout ansyen abòne m yo byenveni ak tout nouvo abòne sou chanèl DD Frantzita nou konnen gen anpil pale anpil kap fèt sou entènèt lan kote Trina ki se yon amerikèn Florence te featuring avèl li nan yon mizik ki rele souke dada w souke dada w donk m paka m paka souse dada m paske m pa genyen sa k enpòtan nou konnen gen yon zen ki tonbe anpil moun di se pa beef paske Jan dam nan derespekte nasyon ayisyen an se pa bif se pa yon e pa bif non se pa yon bòz e menm Blondine e Tòy yo antre nan konba pou Florence map vini avèk plis detay. Zen Trina avèk Florence El Luce a fèt an anglè ke anpil nan nou pa konprann, yè m te resevwa yon abòne ki te di mwen DD silteplè nou bezwen Zen Trina avèk Florence lan an kreyòl pou tradui l pou nou. Men sa ki pase. Nou konnen Trina avèk Florence rankontre nan Love and Hip Hop. Epi se konsa, 2 medam yo te pral vin genyen yon yon mizik ansanm ki rele Souke Dada, Sekwe Dada w, Pam Pam, Sekwe Dada w, Sekwe. Se konsa medam yo t ap sekwe dada yo. Sumfest ki sot fèt apre la, e konsa si m mal di n na korije mwen, Sumfest ki sot fèt la, Tri Florence te gen poul jwe. Sa Florence fè? Florence peye Trina pou vin jwe mizik li te gen avèl la. M pral mete foto kote Florence tap jwe a pou nou e petèt pou nou ka plis konprann zen an. Florence konnen yo envite l poul vin jwe nan Sumfest lan, se konsa yo dil? Epi li menm pou li ka gen pou li ka gen petèt yon lòt, pou l ka parèt yon lòt fason, Se nòmal si l gen mizik avèk yon atis ameriken li te vle jwe l avèk atis ameriken an Trina pa mete pye Trina fout Florence yon poto sa vle di nan Sumfest la lè Florence t ap jwe pou kò l la li te gen pou l jwe avèk Trina lajan peye lè yo di lajan peye se pa ti bounda monnen atis sa yo pa jwe pou ti bounda monnen ok lè Florence wè Trina pa vini ou konnen Florence ekri Trina, li pale avèk Trina, yo regle afè yo. Men nou konnen, nouvo sezon Love and Hip Hop ki fenk kòmanse la, m te di nou sa nan show sa, se yon yo, kòm si m ta di yo ouvè kamera, yo di tout moun act, act, act. Epi se konsa Gaëlle ki se grand sè Florence avèk ex madan Shabba ki se Claudia, pa t konnen si. Trina te remèt Florence lajan an. Epi se konsa padan yap choute pou love and hip hop pou nouvo sezon an ka soti, se konsa Gaël al kote Trina li di Trina epa Florence ki ta ale se sak fè se sak fè anpil moun wè se pa yon buzz li Gaël avèk Claudia al kote Trina yo di Trina poul li fake se poul remèt Florence lajan Tandike, lè Florence te ekri Trina, Trina te gentan remèt kòb la san Gaëlle pa konnen, san Claudia pa konnen. Gaëlle ki son yon grenn nan bouda, deside padan li bay Chotin nan, epi l al kote Trina byen dous, li di Trina, E, fake, remèt Florence lajan. E, mezanmi nou pa mande m koze, se mwen k ap ban nou. Sa w tande a, Trina bliye si l t ap choute. Trina tou vo pran ni Gaëlle ni Claudia li pran yo li ploua yo li voye anlè san l pa atrap yo e Trina te tèlman enève Trina di Florence e moun yo ap ba l pwoblèm pou l t al jwe nan pami ayisyen nasyon ayisyen sa yo se nasyon ki fè maji anpil epi nou son nasyon ki manje chat sou instagram Trina te vrèman enève li di konsa li joure ayisyen li joure nou nou konn manje chat vre l pa yon jouman. Nou renmen fè maji vre sa pa yon jouman. Li di nou son nasyon e jan Gaëlle soti poul manje l la, nou son nasyon nou renmen vodou epi nap manje chat epi nap vin jije li. Sa w tande a sou Instagram, ni Flo Nation, ni Blondinator, ni lame d'Haiti, ni lame Bataille de Vertières met ansanm depi w di ayisyen, nou son nasyon nou pa janm antann nou antre nou. Men depi yon lòt nasyon soti pou l foure men pou l atake nou, zòtèy tout moun pran. Sa w tande a, moun yo salanbe Trina. W ap wè menm sou paj, anba paj kòman rele a, w ap wè gen moun ki di, Mwen pa fanatik Florence, an anglè o souple paske zen an se yon zen anglè. M pa, men Google fatige avè m yè. Gon kote Google di m, li pa, I don't understand you. Mel, menm, I don't understand you. Paske Google anmède a chak sa mwen m di Google. E what you mean Google E distrina dis Cheese E Google dim li fatige avem paske poum ta tradwi zen an kote ban nou la Sa w tande a tout moun majorite ayisyen ki vrèman aktif sou rezo sosyo Twitter ou Instagram tonbe lave dèyè Trina Yo menm di Trina nou nasyon ayisyen nou pa jwe Lè moun Hollywood yo lè moun Lock and Ipap manager m pa konnen Producer a m pa konnen wè bagay la melanje yo oblije mande Trina poul fè yon live poul mande ayisyen eskiz mezanmi nou konn ayisyen son nasyon nou pa janm fini avèk anyen se la moun yo anraje nan mouda ayisyen se lè sa Trina ap esplike Trina di se pa avèk Florence li gen problèm nan ok se sè Florence lan avèk Claudia zanmi Florence lan ki vin fèl esplikasyon ki vin di li ke li pat dwe manje lajan son lajan l te remèt e di konsa Trina fè konprann li gen gran gran papa l ki se ayisyen sa vle di li gen gran zansèt li yo se ayisyen yo ye li pa tap ka janm pale ayisyen mal Trina koube l byen ba devan ayisyen yo pou l di yo padon li pat janm pale ayisyen mal se pa Florence ki gen pwoblèm m tèlman te kontan pou m wè gen moun kap di mwen menm mwen pa fanatik Florence. M se Blondy Netho, m se sesi m se sela, men zen sa nap achte l pou Florence. Ou wè? Ou wè kote lè nou vle nou nou ini? Lè pou n al goumen pou lòt nou ini. Se konsa Trina oblije vin mande eskiz, vin mande padon. Ok? Pou moun ki tap di m Dede nou pa konprann zen an men sak fè zen an. Se pa yon buzz, m panse aprè sa kòm yo wè sa mache, paske bò bò bò kote Trina ap joure e pa Florence non yap joure. Fanatik Trina ap joure Gaëlle. Avèk e Claudia ki tal fè Trina esplikasyon padan padan nan live lan, padan nan padan yap choute a. Bò kote Florence menm, nou konnen ayisyen depi ou di ayisyen, ayisyen yo tonbe di vodou pa sesi poukisa Trina foure vodou nan bagay li, ou konprann? Ayisyen yo menm ap detripe Trina. Mezanmi se sa ki zen Love and Ipap, Florence avèk Trina se sa ki zen ok. Zen an se pa lòt bagay se paske Trina fout Florence yon poto. Epi Gaël grenn nan bounda al rachte frekan nan men Trina. Nou konnen Florence de nature pa renmen pale anpil donk Florence fè silans men ou wè fanatik Florence sou Instagram menm gen ameriken ki fanatik Florence ki ap pale Trina ap di Trina li pat gen dwa se pa Florence ki te di bagay la e la Trina di se pa Florence ki gen pwoblèm nan li te di pawòl yo paske li pa konnen Claudia Claudia se zanmi Florence ki envite nan show a, Claudia pa gen dwa vin derespekte li avèk Gaël ok, se yon mizik yo te li te fè ak Florence, se vizibilite l tap ba Florence nan milye ameriken an, yo pa gen dwa vin joure l pou yon ti bounda monnen ke li deja remèt. M panse nou konprann zen an, nap mete wi nou konprann le zen, ou konprann? M pap fè video a two long, map kite nou la jodi avèk ti bout video sa. M espere wè nou nan yon lòt video pa bliye pataje video sa like abone Babay.